Mesye bonjou ou bonswa, sa pral depan de lè nap gade videyo sa Se zanmi nou Pierre ki retounen ak ti koze nan relasyon Jodi an nou pral pale avèk medam yo Map pwofite di mèsi ak tout moun ki te abòne, pataje videyo an E ou menm si w potko fè sa, nap mande pou w fè sa kounya pou nou Nap pran yon ti poz, nap tounen.

Mwen retounen apre poz la. Kòm etan done ke nou te gentan konnen jodi an se avèk medam yo nou ta pral pale, prepare nou pou nou tande sa k pral pale la yo e m ap mande nou pou nou gade videyo sa de kòmansman rive jiska lafen. Premye sa m gen pou m di a medam yo, lè ke nou fenk antre nan kay avèk yon nèg, lè m di antre nan kay, swa ke marye oubyen m pa bezwen konn kòman, il sifi ke nou met tèt nou ansanm pou nou viv. Li enpòtan pou w chèche konn kiyès moun sa a ye egzakteman, pou w vin plis abitye ansanm avèk li, konn ki sa l renmen, sa l renmen tande, kòman l fonksyone nòmalman. Apati de la, m panse ke vi an l ap mache trè nòmal. Pou ki rezon? Paske defèt ke w gentan konn tout sa ke l renmen, m panse ke w ap fè tout sa ke l renmen yo Jis pou nou kapab mache avèk relasyon an. Ok. Dezyèm bagay ki genyen, ou dwe pa kache l anyen. Swa ki yon pwojè ke ou genyen, oubyen m pa konnen. Kèlkeswa sa ke ou genyen an, ou dwe pale ansanm avèk li souvan. Dèfwa lè l vin sot travay, pale avèk li, oubyen lè nou gen tan, lè nou ap sòti, nou toujou la n ap dyaloge. Apati de la, li vin konn tout sa ke w ap gen bezwen, tout sa k nan lespri w, e li menm tou l ap santi l vrèman gen valè devan ou menm. Lòt bagay ki enpòtan ankò, lè nou nan relasyon, fè anpil atansyon pou n pa mete fanmi oubyen zanmi, ke l te fanmi gason an oubyen fanmi fi an, li vrèman pa bon pou. Nou ap viv, swat ou ap viv avèk mari w pou gen yon fanmi w bò kote w nan kay la ki la k vin abite. Sa li bay anpil pwoblèm. Mwen konnen gen anpil moun ki gen dwa panse ke gen dwa panse ke sa m di an li pa bon, men moun ki gen vrè relasyon yo, y ap wè fanmi bay anpil pwoblèm nan sa k rele fwaye an. Sa se yon bagay pou nou pran anpil atansyon avèk li paske De fèt ke gen fanmi, ke l te fanmi gason oubyen fanmi fi an nan kay lan, ap toujou gen yon ti pwoblèm detanzantan, swa ap gen yon ti fay bò kot nèg la oubyen bò kot madanm nan ki kapab rann de pwoblèm ki rann fwaye a kapab kraze pi devan. Sa yo li trè zenpòtan pou nou aprann konn sa medam yo paske m konnen souvan medam yo vrèman sansib pou fanmi yo anpil anpil, fòk nou pran anpil prekosyon paske lè ke ou pran ou pran responsabilite pou fè yon relasyon ansanm avèk yon moun, Pa bliye gason sa wap fè relasyon avèk li an se pa fanmi w se yon etranje li ou pa konn tout sistèm li menm lòske m te di li enpòtan pou nou aprann konnen kiyès moun nan ye an men sa pap janm fèt rapid vit ou ka pran dèzane pou ou janm ka fin konprann kiyès moun sa ye egzakteman. Apati de la, ou dwe fè de bagay pou l kapab santi ke l alèz epi ou menm tou pou pa gen pwoblèm avèk relasyon an. Lòt bagay ki genyen ankò, ou dwe mete l alèz e ou dwe alèz ansanm avèk tèt ou tou. Medam yo, nou dwe alèz a mari nou e nou dwe admèt avèk yo. Gen anpil fi ki souvan lè mari yo pale avèk yo, yo toujou ap pran pòz pou nèg yo pa tande nèg lan swa ki pandan ki se nèg lan se yo menm kap travay, nèg lan pap travay oubyen ki nèg lan pi piti pase yo, yo gen plis laj ke nèg lan. Pa bliye se fi nou ye nou dwe admèt a mari nou menm lòske nou te gen 25 an nèg la te gen 21 an li toujou li toujou chèf nou pa bliye Bondye te kreye gason pou chèf fanm nou dwe Mande mari nou tout sa nou gen bezwen ki pral depande mwayen ekonomik li. Si pa egzanp ou konnen mari w lan ap travay pou ou 1000 dola, li pa vrèman bon pou mande l yon bagay ki vann 50 mil dola nan yon sèl peryòd. Sa vle di ke ou kapab fè yon pwojè ansanm avèk li si w bezwen yon bagay paske, poukisa m di sa paske mari w se li k ka ba w tout sa w gen bezwen. Menm lòske moman yo gendwa pa twò resan nan men l vrèman, men m konprann sa, men se li menm ki kab ba w tout sa w gen bezwen. Poukisa m di sa? Se jis pou n pa panse de vwazen oubyen lòt moun k ap fonksyone deyò. Kèlkeswa sa w bezwen an ki vann trè chè, ou kapab di Maro sa, epi nan dyalòg nou, nou chita pale, si l ap kapab ba ou l, l ap ba ou l, si l p ap kab ba ou l tou, Lap, m panse ke lap, lap gen yon fason pou l demontre w ke sa li enposib nan ane sa, nan lòt ane na, na reyalize l kanmèm. M panse ke si nou fè l konsa lap vrèman bon. Pa egzije moun nan paske dèfwa nou konn egzije moun nan paske nou konnen nèg la li renmen nou anpil, Nou oblije mande li yon bagay ki pi wo ke mwayen ekonomik li. A pati de la, gen de bagay li kab menm fè an sekrè, san w pa janm konnen, li fè yon bagay ki mal, ke l pat bezwen menm fè menm, epi apre sa, ki pral vini pwoblèm pou fwaye a. Fò nou fè trè atansyon avèk jan de sistèm sa yo. Aprann renmen mari nou. Lè yo vin sot travay, fòk nou chita pou n pale avèk yo. Gen fi, pandan ke mari l vin sot travay, li te gen yon feyton, a pati sa, m pap ka pèdi l non, Entènèt antre anndan, la manje, la sesi, la se lòt bò men fò w pa fè l konsa. Pa bliye, televizyon sa a w ap gade feyton an, se li menm ki te ba ou l. E si jounen jodi an ou ka chita w ap gade yon feyton, nòmalman m panse ke se se pa ak sèl paske gen nèg m aprann konnen ki pa janm kite madanm yo chita gade feyton. Si moun nan vle viv ansanm avèk ou fò k mete nan fò k mete w nan pozisyon pou w kapab viv ansanm avèk li pandan ke moun nan renmen w ou menm aprann renmen l ba l respè l. Se tout ti konsèy sa m te pote pou nou jodi an. M panse ke nou pran yo avèk anpil atansyon. Mwen renmen nou anpil. M ap mande nou pa deplase san ke nou pa abòne. Moun ki potko abòne yo, banm yon like epi nou mèt bay kòmantè kote pou m fè nou repons n ap fè nou repons. M renmen nou anpil. Mwen gen yon lòt konsèy pou nou ankò. Pa bliye aprann renmen tèt ou, menm lòske lòt moun ap di w lèd, ou pa bèl, men ou menm konn kiyès ou ye e konn ki kote w vle ale. Babay, n ap wè w lòt fwa.